Salut tout le monde! Bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion avec vous Georges Bossou Junior. Sitiyasyon peyi Dayiti prale de mal an pi. Tout moun k ap swiv politik nan peyi an e tout moun ki gen yon ide de istwa peyi an yo tout dakò ke peyi an pa janm rive nan eta parèy. Nivo ensekirite ki sanse defreye lakonik. Non sèlman sa, se ke atitid moun ki sou pouvwa yo, sitou moun ke yo enpoze ban nou yo, sa lès a dezire vu ke ou pa wè gen okenn anvi pou yo rezoud pwoblèm nan, ni pou bay sekirite a pèp ayisyen an k ap mouri chak jou. E konpòteman moun ki ta sipoze o timon dè zafè pou ke yo ta chanje dòn nan, ebyen sa a se yon bagay ki bay tèt fè mal anpil. Jodi an nou pral pale de plizyè sijè ke nou panse ki ase enpòtan. Byen antandi, sekirite a se nimewo 1. Nou pral pale de kesyon misyon ki genyen pou antre an Ayiti a, eske l ap vini vre? Kounye a gen yon gwoup peyi ki di y ap bay kòb, anviwon 120 milyon dola. Nou t ap renmen pale tou de ki wòl lame ta sipoze genyen paske nou gen yon misyon k ap vini, byen ke se yon misyon yo di ki pral gen polis men nou konnen ke aksyon yo pral aksyon militè vi ke anpil ekspè nan sekirite di bagay k ap pase Ayiti an la se sèl militè, lame ki ta sipoze ka jere bagay sa kòm sa dwa. Pou ki rezon ke yo refize itilize lame an? Pou ke nou diskite tout pwen sa yo e lòt pwen ankò, nou genyen avèk nou HT Laraque ki pase nou prezantasyon. HT Laraque ki se yon ansyen militè, yon Leopard, e li se osi yon antreprenè, pòt pawòl asosyasyon Militè ayisyen an, se yon moun ki toujou ap bay opinyon li pa rapò a kesyon sekirite an Ayiti paske li genyen konesans pa rapò a sa e a pati de entèlijans li e sa l konnen li kab ba nou pwen de vi li. Achille Arac, byenveni. Mèsi bokou Georges e salitasyon a tou les oditè e oditris. Mèsi Achille. Achille, ou se yonn nan moun k ap viv an Ayiti, non sèlman sa tou, ou nan kè yon pakèt evenman paske Ou sanse wè yo a pwòpre zye ou, ou viv yo, e ou menm tou ki fè pati de yon òganizasyon, òganizasyon dè ansyen militè, ki bay, ki fè dè pwopozisyon, nan moman la a, nan kesyon ensekirite sa a k ap pase an Ayiti. Ki sa k fè ou panse ke jiska prezan, moun ki sou pouvwa yo, pa kab rezoud pwoblèm sa a?
E bon, se yon kesyon ki an deba tout tan, ki nan tout radyo, nan tout televizyon. Pou ki sa yo pa pran mezi yo pou yo pran yo, pou yo rezoud pwoblèm ensekirite a? Alòske pwopozisyon yo la, gen plizyè pwopozisyon diferan, e ekspè yo sou plas, ekspè ayisyen ki konn e ki kapab goumen kont ensekirite a, estratèj yo la, yo pa fè apèl a yo ditou. Pou sa ki pale ki pote tèt yo volontè, yo pa menm prete atansyon a sa yo di. Donk, kesyon an rete antye. M pa gen repons pou li. M oblije jije ke se movèz fwa oubyen se yon ajenda ke nou pa konnen k ap egzekite. Paske pa gen anyen la a ki pou pa ta rezoud an kèlke mwa. Pa gen okenn dispozisyon ki pran pou yo rezoud kwakseswa. E se sa ki pi klè nan bagay la, se ke Ariel Henry avèk tout gouvènman l lan pa gen yon minimòm ke yo fè pou rezoud pwoblèm nan. Donk sa, li rete yon nebuleuze pou nou, jan m renmen di l lan, paske nou pa ka konprann poukisa yon nèg ki o pouvwa pa pran mezi. nesesè pou rezoud yon pwoblèm kote tout moun di li ke pwoblèm nan ka rezoud nan kelke mwa. Sa vreman, m pa gen repons pou sa. A pati de lekti sa a Ashley, yon gouvèneman ki montre li totalman enkonpetan, e fòs de sekirite an Ayiti yo di yo pa kapab, e ou pa wè okenn veleyite pou yo fè yon bagay vre, gouvèneman anpil moun dakò E tout le moun konnen ke natirèlman li ilegal, son gouvènman defakto, se yon gouvènman ke yo enpoze nou. Gran peyi, gran vwazen nou yo, sa ki rele tèt yo zanmi nou yo, anpil fwa lè ke gen mòd de gouvènman sa yo ki pa gen okenn lejitimite, yo konn di ke nou pa p deal ansanm avèk yo, nou pa p pale avèk jan de gouvènman sa yo paske ke fò ke nou gen yon fas a fas ki gen yon minimòm de lejitimite. Kisa k esplike? konpòteman kominote entènasyonal la pa rapò a yon gouvènman ki totalman non sèlman ilegal, ilejitim men ki totalman enkonpetan k ap jere peyi an pandan prè de 3 zan, peyi a ale de mal an pi men malgre tou yo toujou kanpe dèyè l y ap sipòte l. Kijan w esplike sa a?
Bon e sa nou fin pa rann nou kont, pou nèg dirije peyi dayiti la plupart du tan e etranje a, entènasyonal la vle genyen yon levye pou li kapab fè l fè sa l vle. Donk lè yon moun pa gen zanno kay òfèv, yo pa diskite avèk ou. Donk il faut croire ke Ariel Henry gen zanno l kay òfèv.

Se Golan Kòm, se Fizyon, answit se te bra dwa Rene Preval. Donk pa gen anyen ki montre nan pakou ke l ta kapab gen atitid sa. Pa kont, sou yon lòt kote, misye te prezidan ou se yon pi gwo reprezantan ADRA. ADRA se yon asosyasyon pwotestan.

Nou pa konn sak te de goch, sak te de dwat paske finalman konba ap mennen pa moun ki nasyonalis ou byen antinasyonalis. Se pa gen goch e dwat ankò. Ou gen dwat e goch.
Vwala. Jounen jodi a nou wè ke Ariel Henry plis panche sou bò e sou vle oligarchi pwotestant amerikèn nan ki ekstrèmman pwisan. Sa ta kapab eksplike poukisa misye a vouzan Lezetazini konsa, paske pa fè anyen pou li plen blan an. Ou konprann? Se, se, tout sa nou wè k ap fèt la, piske Ariel Henry pa janm pale de lame Dayiti, poutan, e, e gad pèsonèl li depi kèk tan, se lame Dayiti ke l mande vin ba l gad pèsonèl, paske menm jan a Jovenel Moïse, li pa gen konfyans nan lapolis k ap siveye l la. Donk se jandam yo ke l mande vin ba l sekirite. Sa vle di ke misye li menm pèsonèlman l fè lame konfyans. Men li pap bay lame wòl defann peyi a. Men sela vle di ke, bon, piske li gen mèt, asireman mèt li gen dwa di l se pa sa ke l fè. Paske nou sonje sa k te pase deja. Te genyen. Kagezon dam ke yo te kòmande pou gen pati ladan te sipoze antre pou lame, men apre genyen yon fòs eksteryè ki di non, zam sa yo pa pral jwenn lame, se lapolis pou n bay yo. E nou konnen konpòteman yon seri de peyi parapò Ayiti kan ti saji de lame. Men an n pale de lame a paske ou fè pati de Association des anciens militaires. e. Men kite m di w avan a sou sijè sou sa m sot pale a la ke semèn sa a, mwen otorize di n sa paske se ofisyèlman yo di m li, lame resevwa zam avèk materyèl. Sètadi osi biza ke sa parèt, semèn sa a, m ka konfime w sa, m pa konn ki kantite, m pa konn ki enpòtans sa yo resevwa, men yo resevwa materyèl avèk zam pou yo kapab ame yon pati nan twoup yo. Bon, sa son, sa son primeur, e sa ankò fò ke nou poze kesyon, paske ke jan de bagay sa yo, fò ke nou konprann yo, nou menm ki enterese a ensekiri, a kesyon sekirite an Ayiti, e, e, si yo bay lame zam, eske son rekonesans, e, pa rapò a grand puisans yo ki kon toujou di, yo pa vle.

Ou konnen ke gen pwoblèm sekirite, ou konnen sa k te pase, sitou kesyon sou fwontyè lan, gon kesyon de besap, gon kesyon de lapolis, eksetera. Nou konnen ke si pa t genyen mesye besap yo ki te anfas, ou pa konn kisa Dominiken yo ta pral fè. Poukisa, dapre ou menm, lame a, ho grade yo, moun ki responsab lame Dayiti yo, ki jan yo eksplike silans yo pa rapò de sa k ap pase an Ayiti yo?
Bon, ann klere m di jan difisil sou afè lame a. Lame remobilize an 2017 pa Jovenel Moïse avèk yon eta majò ki a oken moman pa t dezofisye ki te fè sèvis de liy. N ap antann pa ofisye de liy, dezofisye ki te nan okenn lòt kò, kò daktif jan yo di a. yo te nan lè kòz se se lè ofisye kò transmisyon donk pou e kominikasyon se lè ofisye ki te nan katye jeneral pou administrasyon donk se pa lè nèg ki te abitye kòmande twoup ni pran lari e answit se lè ofisye tout se menm pwomosyon donk son bagay ki pa nòmal pou yon eta majò

Se lè moun ke Martelly ou byen Jovenel Moïse te nonmen yo menm. La twazyèm choz pou byen konprann se ke menm si ofisye sa yo ki gen yon sèten laj kounye an, donk kap avwazine 75 zan, 71 zan sa l te ye a. Ofisye sa yo, yo remèt yon lame epi lè yo al fè rekritman onèt e kòrèk, sa di yo fè lè moun pase egzamen epi yo pral rantre yo nan lame ak yon bon vetting pou yo ka konnen kiyès y ap resevwa, enben minis defans lan ki sou tèt lame an, Li wetire lis ke yo ba li a, epi li lonje lis pa l bay.
Lis pa l la, se yon pakèt militan FNCD, militan Kaplim yo. Ou konprann? Donk, mesye politik yo, an jeneral, lè yo bezwen avantaj, bay, m pral. Diw ki tip davantaj. Avan dènye pwomosyon ofisye ki te pati al antrene apre al nan akademi militè an Ekwatè oubyen o nou te gen Ekwatè, Chili avèk Arjantin. Enben avan dènye pwomosyon ke yo voye a te konstitye de 40 moun ki tal nan akademi. Al nan akademi se nan inivèsite pou ale se 4 an ou pral fè nan akademi. Men sou 40 moun yo te seleksyone pou voye ale, se 4 grenn sèlman ki tounen nan peyi a.
36 lòt yo Ozetazini, o Kanada y ap travay. Donk se de moun ki pwofite yon bous detid done pa Leta ayisyen epi k al fè bagay pa yo men ki pa t janm gen entansyon retounen nan lame. E sesi e di o fèt ke se pa lame menm ki te seleksyone yo. Se de militan ke yo seleksyone, ti moun aparèn ki voye sa a pran avantaj la. Deske yon seleksyon de militè pa fèt konsa. An vwe vwe yon li. Yon bèk moun. Non, sa vle di ke kòmandman vin yon pwoblèm. Kòmandman mete militè nan lari kounye la pou al defann peyi a. Li pa si ke jandam kou bali yo. Anvi defann moun nan lari. Kounya la Ashley eske se pa sak eske se pa yon eskiz sa tou tou ye pou peyi tankou etazini ki di ke petèt nou pa bezwen lame paske pa bliye ke kijan lame a te sanse kraze yo te mete l akote sou aristid eske se mank de konfyans sa ki esplike atitid kominote entènasyonal la pa rapò a lame dayiti.

Yo met yon pakèt lajan deyò pou yo kapab swadizan ede Ayiti fè yon kò de polis. Men fòk yo jistifye kòb sa a. Yo pa kapab mande sitwayen ameriken an kontribye, yo sòti plizyè milyon dola, yo voye dè ekspè ann Ayiti, moun yo ret chita y ap bwè gwòg, yo ap byen manje, yo desann nan bèl lotèl, yo pase de twa zan, yo refè vi yo, Epi briskman w pral di, bon se yon erè n te komèt wi, fò n refè lame a paske lapolis la pa bon. Fò nèg yo jistifye w kòb. Pakèt moun ki viv de kesyon polis la. Ou gen yon pakèt moun nan entènasyonal la ke si w kraze polis la ou pa kontinye di li, l ap bloke sous de revni sa a pou yo. Ou pa ka gen menm koperasyon an avèk lame. Lame se esansyèlman lè militè ki pou vin yon koperasyon militè. Donk se pa menm bagay la e se lè militè ki an sèvis. Donk se pa menm apwòch avèk lapolis la. Lapolis yo voye biwokrat, yo voye moun dwa zimen, yo voye jesyonè, yo voye tout kalite bagay ba yo, ou konprann? Donk lapolis la, li pèmèt yon depans dajan. pi fasil, se ki jistifye, epi se se tout òganizasyon entènasyonal tèt yo. Se klè, se klè, se klè. Men apati, apati, apati de sa ke w di la a Ashley, ki eske gen mwayen pou palye a sou, a sitiyasyon sa? Eske son bagay ki ka rezoud? Paske daprè sa m wè la a, m sanse ke nou sanse ant, ant lanklwim e lemarto, m pa wè ki jan l ka rezoud, vu ke nan moman la a, N ap viv yon kriz sekiritè ekstraòdinè, ki ekstrèm, nou pa t janm konn wè sa nan peyi an. Moun ap mouri, moun ap kontinye mouri. Yo ap pale de yon gwoup, yon misyon entènasyonal ki gen pou antre ann Ayiti. M ap poze kesyon a de volè. Premyèman, ki jan w panse li a sa? Un. Dezyèm volè a, kounye a y ap pale de entèvansyon kenyen yo. Y ap pale de li. Èske sa ap fèt? Èske l p ap fèt? Nou pa konnen. Men èske w panse sa se yon solisyon? Ann gade bagay lan fwadman. Li klè ke si mesye Kenyan yo vini avan rezolisyon okenn pati nan kriz la pa lame Dayiti, dan zye popilasyon an e dan zye entènasyonal la, si Kenyan yo vini ke yo rezoud kriz la san lèd de lame Dayiti e nan labsans total de yon misyon militè ayisyèn, y ap efase lame plis toujou. Donk lanbi ki pat egziste deja a pap egziste ditou ankò. Lap tou elimine.
E si yo fèl okenn otorite potisyè pap gen rezon dèt yo non plis. Men si entènasyonal la vin rezoud kriz la, pa gen anyen ki pral jistifye egzistans yon otorite polisyè ou militè an Ayiti. dan zye popilasyon an. Donk fò n klè sou sa. Donk nou gen enterè antanke peyi rezoud pwoblèm nan nou menm, menm si se an pati nou rezoud li, men montre ke nou menm nou se prensipal aktè rezolisyon pwoblèm nan. Men kijan n ka rezoud li? Kijan n ka rezoud li HT? Pa gen anyen difisil pou n rezoud li. Pa gen anyen difisil. Fò nou montre ke. dirijan yo, se yo menm k ap bloke reyisit misyon de rezolisyon de la kriz. Paske, ban m di w, Ayiti se yon plame, nenpòt ki kat Dayiti ke w pran, w ap gade ke se yon plame. Ayiti pa Salvadò. Donk, ou pa gen tout pwoblèm gang ke lòt peyi yo genyen. Ou gen menm deskriptif la wi, paske, si w ap gade byen, Majorite pwoblèm gen gen la kreye dabò pa yon rekonesans de kartèl de menmiz de kartèl dwòg yo sou sektè a. Se klè.
Se dabò sa. E answit, yo vin grefe sou li yon mafya tout izaj ki vin itilize feblès teritoryal la pou l fè tout kalite trafik. y ap pale sou menn sa de trafik imen e moun yo pa rann yo kont e son bagay k ap fè skandal an Ayiti la kounye ki poze anpil entewogasyon e afè trafik imen sa paske yo jwenn anpil ka gen de medsen temwanye yo jwenn anpil ka ke gen moun ki opere pou m bay kèlkonk epi yo jwenn yo pa ògane
Wi, donk kounye a gen de moun k ap di ke se yon bagay ki enposib, yo bezwen ekspè. Men pa gen okenn chèf gang ki premye konstriksyon l fè nan zòn teritwa li se pou yon lopital. Depi gen yon chèf gang isit la, li toujou montre ke l fè yon lopital bò lakay li. Donk kiyès ki vin fè lopital sa pou li? Ki medsen ki vin bay la? Se pa blese pa bal ke yo swen nan lopital sa.
A, la gen kesyon pou poze la. Wi, fòk ta gen yon kès byen seryez ki ta mennen. Se klè. Se poukisa yon chèf gang bezwen fè yon lopital. Se klè.
Ok, o debi, nou te pran bagay la a la lejè, pansan ke se blese, evantyèl blese pa bal nan afwontman avèk lapolis, ke yo ta enterese vin swen. men nou fin pa rann nou kont ke se absoliman pa sa, paske si gen posibilite pou gen trafik dògàn, se ke lopital la ka sèvi yon lòt bagay tou.
Bon, kounye a la, pa rapò, pa rapò a lekti sitiyasyon an Ashley, e, sa n ap gade yo, sa n ap obsève yo, sa n ap analize yo, ki konpòteman sosyete a ta sipoze gen pa rapò a sa? Poukisa m di sa? Ou se yon antreprenè, e nan moman la a, n ap gade sektè prive an, Nou pa fin konprann konpòteman li. Paske si w gade byen, gen yon pati nan yo ki neutralize totalman avèk kesyon de sanksyon. Gen yon pati nan kesyon sektè politik lan ki sanse elimine kesyon sanksyon. Nèg ki konn nan radyo maten, aprè midi k ap pale, ou pa tande yo ankò. Moun ki nan sosyete sivil lan ki ta sipoze bay leton. nan yon seri de bagay, lè ke gen pwoblèm nan peyi a ou konn tande yo ap entèveni pou sanse konsyantize moun, ou pa tande sa, e kòmsi m te ka di w pèp ayisyen an pou kò l, y ap pale de tout bagay, sa ka pale de revolisyon sesi, revolisyon sela, tout pawòl gen sa k pèdi souf, ki sa w panse, ki

Menm si w tande Ayisyen an ta chape li vle tounen, se tankou yon timoun ki lakay li toujou vwe men retounen lakay granpè l pou l al jwe pase l sonje gal li lakay granpè l epi l viv pi byen an Ayiti kayè. Men, se yon pèp ki depi kreyasyon li ap pratike yon otodestriksyon. M ap esplike w nan ki sans. Sektè prive a pa ekzanp ki ap fè kòb nan vann sèten bagay ki reyisi, ki envesti. Ebyen pandan sitiyasyon sa ap fèt la la ou ta konprann ke leta envesti nan sekirite an kounye an pou l kapab pèmèt moun yo kontinye achte nan men li. Ou ta konprann ke leta leta travay ekonomi an de manye aske gon retonbe kolektif ki ta pèmèt moun yo toujou kontinye vin achte nan men li. Ò, se pa janm le ka. Ou, se de moun ki ou gen presyon ke sektè prive a, si l konnen ke gon 100 dola deyò a, li pral dèyè gon atik pou l vann pou 100 dola, l pran 100 dola epi l fini. Li pa bezwen konnen si pap gen 100 dola ankò, si pap kapab vann ankò demen. Men kòman w eksplike atitid sa a, Ashley? Tout moun Pou kisa se konsa yo ye? M pa ka M pa ka eksplike atitid la Pou kisa l konsa Men se konsta ke n ap fè Sa vle di ke w ap gade kèlkeswa wout ki gen an Ayiti Bon Jòj An n analayize bagay la de manyè Trè klè pou tout moun Ou wè lè yon moun abite ou achte yon bèl ti kay ou achte teren ou bati yon bèl kay ou rete nan yon katye rezidansyèl Ou pa vle ke kwizinyè kap vin travay lakay ou an se yon moun nan zòn nan. Paske si se moun nan zòn nan, li ka sòti a sak lakay ou pote lakay li. Donk ou pral achte sen lipstik ou, aprè sen lipstik la tounen de liv. Paske, ou konprann, li gen moun tou pre l pou l bay. Ou pa vle pwomiskwite pandan ou pa lakay ou pou l ap fè moun pa al vini. Se yon reflèks nòmal, ou dakò? Se klè, se klè.
Men, men. Ou pa rann ou kont ke lè w voye chèche tifi pòdpè a, ou voye chèche li kòm ou se yon bon patwon, ou di tifi pòdpè a ki yon bon kwizinyè, ou di l monchè m se yon bon patwon m ap ba w yon jou konje pa semèn. Men se pòdpè l ye. Yon jou konje pa semèn nan kote l pral chita? Nou pa fè refleksyon sa a. Nou va konprann ke moun nan gen yon entelijans ini kankou tout moun, paske se pa yon bèt li ye.
Pandan l rive, li jwenn avantaj, li vin rive, li vin travay Pòtoprens lakay ou, li pral chèche voye chèche frè l la ki te tou bezwen yon djòb nan Pòtoprens. L ap voye chèche mari l petèt, papa l tou petèt. Epi, lè w ba l yon jou konje a, fòk li gen yon moun pou l al wè. Kòm li pa konn moun nan Pòtoprens, fòk li voye chèche moun pa l yo pou l ka wè yo. E kòm li pa li entelijan li pa pral peye yon pakèt kòb transpò pou l vin nan travay li oubyen pou l sot nan travay li, li pral chèche yon ti tè nan zòn bò lakay ou pou l bati yon ti kay. Nou te pral tonbe anba yon mafya ki pral ap fèmen l yon ti tè oubyen ap fèmen l yon ti kay pou l voye chèche fanmi l. Donk, nou konstwi bidonvil lan dèyè do lakay nou epi nou rete konsyan de sa. Nap nou konstru kay, nou fè vi nap travay pou nou konstru yon bèl kay, epi nou devalorize kay la paske nou pa kenbe kont de pèsonèl kap vin travay nan kay la pral bezwen abite tou pre la, tou pre travay li. Donk, nou senpleman konstru ou travay a pwòp destriksyon pa nou.
Mwen ban egzanp sa a pou l pi klè, paske tout moun gen pèsonèl domestik lakay yo an Ayiti. Donk, fòk se yon jan trè kri pou moun yo konprann. N ap konprann tou ke lè yon nèg bati yon bèl kay sou tèt Montagne Noire, w ap wè ke nèg sa a p ap kotize di dola pou l asfalte wout Montagne Noire. Ou konn poukisa? Paske l pa vle nèg ki vin avan l lan benefisye de wout lan anvan l. Donk nou gon egoyis, gon egosantris, son bagay ki ekstwòdinè. Men, jan de konpòteman sa yo, tankou, e, m toujou ap pale, lè m ap fè diskisyon avèk zanmi m yo, kesyon patriyotism, kesyon responsablite sitwayèn, se pa yon bagay ke w fèt avèk, se yon bagay ke yo montre w, se yon bagay ke w aprann, renmen peyi w, konn peyi w, responsablite w. Dwa w, devwa w se yon bagay yo montre w. E se yonn nan pi gwo lakin ke n genyen kòm peyi paske sa nou aprann pi souvan se al lekòl epi ret tann ke paran ke n gen nan peyi etranje yo swa vin voye chèche nou ou di mwens nou pral lage kò nou nan yon lòt peyi. Se a ke amour de la patrie e pou w konprann, pou w renmen yon peyi fò w konnen l, fò w konn istwa l, fò w konn literati l, gon seri de bagay fò w apropriye l pa rapò avèk li. E sesi si w gade de haut en bas. E se trè, se trè difisil pou ka jwenn on moun renmen peyi a paske pa gen anpil nan nou ki konn peyi a, alevwa konn valè peyi a. Fòk ou dakò tou ke apre 30 an Divalye, kote chak kou moun te American Airlines, depi lè w t ap monte Panam Airways, yo te di w lè y ap sivole Ayiti, yo di w voici le pays de Jean-Claude Duvalier. Donk, ou konnen, Wilsv. Milve mwen menm ki gen 67 an avèk konsèp ke peyi sa a pap janm pou mwen se peyi Duvalier ke l ye. Donk enkonsyamman lè tout yon popilasyon gen konsèp sa a konn se le pays des Duvaliers donk se pa peyi pa yo, yo pap janm anyen nan peyi sa a si Duvalier pa kite yon bagay, yo pap janm anyen si yo pa yon adèpt de Duvalier. Ebyen li toutafè nòmal ke yon travay de 30 an d'edikasyon nan se sans pa ka bay lòt rezilta ke yon apatridi ni Non se klè, se klè. Ou pale. Soti nan bagay sa. Se klè, ou pale de 30 an pou pale yo, nou ka menm ale pi o de la de sa. Nou pa menm bezwen, nou pa gen tan pou nou menm antre ladan l paske nou pale de sa a plizyè repriz nan espas sa a de kondisyònman sitwayen ayisyen an? Kote l sòti? Depi ki lè sa ap fèt? Depi nan edikasyon yo, depi lendepandans jiskojodojodi? Sa se yon lòt bagay. Men kounye a, nou pa gen anpil tan. Ashley, m ta renmen pale de yon bagay ki ase enteresan, ki ase enpòtan. Paske yo ap pale de misyon, nou genyen yon gouvèneman ki sanse gen yon pouvwa ilimite. Dapre ou menm. Ashley, ki pèspektiv? Kijan w kwa wè, kijan w wè Ayiti nan de, twa pwochèn zane k ap vini yo? Kisa w, kisa n ka atann?
Bon, se oubyen pral gon gwo eklabman k ap fèt, oubyen, kòm dabitid, entènasyonal la pral yon ti jan kòlmate eklabman an Kankou ou wè lè w ap touye yon dife, ou mete yon twal sou li, ou wè kijan pou fè l manke oksijèn. Enben, se sa entènasyonal la pral fè. Pandan ke nou gen anpil oksijèn la kounye a, nou pare pou yon eklatman, li pral toufe dife a, yon jan pou eklatman an pa janm fèt. Pou l kite w bouyi nan pwòp ji pa ou. Epi, li pral enpoze lwa pa li, epi w pral konprann ke se yon bagay benefik. Sèke jounen jodi a, l mete w nan yon stab kote, kit se blan, kit se nwa, kit se afriken, kit se endyen, kit se arab, kit se ikrenyen oubyen ris ki di l ap vin delivre n a gang, tout moun kontan. Pèsonn pa konte sou anyen isit ankò. Lè kounye a w ap kenbe yon diskou, kankou mwen menm ki pou di lame Dayiti kapab, Men, reapwopriye n de anmi nou an pou n egzije l fè sa. Se pa w afè li di l kapab non. Reapwopriye n de li, egzije l fè sa. Paske lame a e pou nou l ye. Se yon enstitisyon ki pou peyi an, se pa yon enstitisyon ki pou Leta. Ebyen, moun yo, yo prèske vin sou a diskou sa a paske yo pa wè. Pa gen modèl, pa gen egzanp dapwopriyasyon e pou yo sove peyi an. Retou a 1804 la tèlman lwenten ke l rete tankou yon fim gougaye, yon fim syans fiksyon. Ou konprann? Yon moun k ap kite kay li jounen jodi a la, k oblije sove yon ti kay ke l goumen pou fè, l al dòmi sou plas Sentane, ou la al domi sou plas devan ayewopò a, wap pase devan l chak jou ou paka di l anyen, enben moun sa a ou paka di l ke w ap rezoud pwoblèm li pou li pran pasyans, men ki pasyans li gen avèk ou? Chak jou l ap mouri yon ti peu plis, li paka pran pasyans ankò. Donk, sa vle di ke ou rive nan stad kote ou pa gen repons pou moun sa a. Ou oblije pa kapab kontrarye espwa l gen sou entènasyonal la. Nou menm nou konnen si entènasyonal la vini, li pral soupoudre yon rezilta pou nou, epi lè l pati, l ap, n ap retounen nan menm pwoblèm nan ankò, si nou pa konstwi. Se klè, se klè. Li menm li pa gen tan pou l reflechi konsa. Se klè.
Donk si w ap fè ledikasyon ki pou fèt, li fòk ledikasyon fèt. Ni nan dyaspora, m toujou ap pran egzanp sa a. Lagè deklare an Ikrèn. Tout amerikano ikrenyen yo, yo pa mande otorizasyon, yo pa pale a kòmannman yo, depi se veteran lame de rejim ikrèn amerikano ikrenyen, yo monte avyon y al defann peyi yo. Ou tande yon ayisyen fè sa? Non.
Ankò, nou retounen nan menm bagay la ankò, kesyon de kondisyònman, nou retounen nan menm bagay la ankò, pase ke sa ou wè la, li pa fèt o di jou o landmen, son bagay ke yo aprann fè, depi yo piti, jis jounen an. Ashley, mèsi anpil, mwen kontan, mwen kontan nou fè ti pale sa, m se yon premyè fwa, sitou sou opinyon, m panse ke li pa pou yon dènyè fwa, ki dènyè mo ke w genyen pou popilasyon avan ke n fini?
Mwen mande ke tout moun rive Ayiti. Dabò, ann rive l, ann eseye reyalize rèv nou. E reyalize rèv lan, se pa yon afè de fraz vid tèt ansanm. Se afè de je n pou n kale, pou n gen yon diplomasi. Nou konnen n ap pèdi sèten bagay, men nou konnen ke n ka negosye sa n ap pèdi yo pase n kite yo pran tout. Ann pale pou n wè si n ka rekipere. Ayiti se yon tè dopòtinite. Ann sezi opòtinite yo. Li pa nòmal pou gen 14 milyon abitan, pou gen 2 ou 3 konpayi transfè ki kontwole pa lè bank ayisyèn. Fòk dyaspora a te gen pwòp konpayi transfè pa l. Li pa nòmal pou dyaspora k ap viv Ozetazini, k ap voye transfè chak jou, pa janm envesti nan yon konpayi transfè. Epi yap pale de ide pou pwoteje kannal, pwoteje adwat agoch. Bagay ki pi senp lan yo pa fèl. Pa gen yon bank de la diaspora an Ayiti. Sa pa nòmal. Ashley mèsi anpil e m konnen ke moun ap koute. Mèsi tout le monde. Se te avèk vou Georges Beausouf Junior.